Chande, chande film sa pou yon nèg gade men, li gen ti leson moral ladann. Yo de gad bagay banbòch, monde. M swaf wi la, fòk m ta pran yon ti ji, m pa konn si frijidè a gen ji. Palen kòb bagay yo rèd, bagay yo rèd nèg pa. Kiyès kap sone telefòn mwen la? Madanm mwen wi. Alo? Oh cheri, dat m pa tande w baby.

Bon mwen di Elinette la pou m te ka fon pale avè w. Bon vin lakay mwen map salye w cheri. Ou pa konnen ou gen eksplikasyon pou ban mwen? Depi avan yè nou pa wè. Depi avan yè nou pa wè.
Wi se nòmal. Kite kitem fon bizou pou. Non se nòmal.
E pa sa ki priyorite la. Sak pa. Ou gen eksplikasyon pou bon mwen? Poukisa cheri? Poukisa?
Ou pa raple w avan yè la w tap pale avè m non? Kiyès sa ki tap fè plis diskisyon sa ansanm avè w pa vre? Ou di l eskize pou w ka al pale ansanm avèk fanm ou pa vre? Ah cheri ou pa bezwen ap eksite pou bagay sa. Son nèg serye kap dominem, kap pede anmèdem, nèg la vire tounen, ou pat wèm te diw map rele w, vire tounen nèg la se dim o madanm mwen bèl, madanm m anfòm, li renmen ti bouch madanm mwen, e frekansite? Madanm ou bèl, madanm ou anfòm, frekansite, kote l te wè madanm ou? Mon chè ou konnen nèg gen bèl madanm pafwa wap montre ti foto, ti bagay, lap dim l renmen ti zye madanm mwen, madanm mwen gen zye tamaren. Ou vle dim konsa foto li wè ki fè pil bri sa ou m te tande a? Wi cheri m oblije eksite, m paka gen madanm mwen pou lap dim fanm nan byen kanpe nan foto, Fanm gen bèl bak, sa e frekan, e mwenk pou wè nan madanm mwen, e mwenk konn madanm mwen se ou konn kiyès ma ou ye. M tèlman djòl. M fache tou. Banm chita. Pasem gen bagay poum bal ansanm avèw. Ou manke bat misye, ou manke pa jwenn mwen la, e nan prizon mwen ka jwenn ou ye. M fache ou konn lèm fache cheri. Nan prizon mwen ka jwenn ou. Kòman ou ye la boo, kòman ou ye bby.

Bebe eksplike m non sak pase. M vin wè w, m gon bagay pou m pale ansanm avè w. Sak pase pale a mari w non cheri. E
Konbyen tan nou gen ansanm? Bon nou pral gen 5 an ansanm. 5 an ansanm. M panse ke si nou gen 5 an ansanm se lè ke pou n ta pran yon bòn desizyon, m panse ke gen bagay fòk ou te kapab di m jodi an m vin la.
Bon cheri, m panse ke ou konn reyalite yo. Ou konnen ke lavi isit pa fasil. Ou konnen gen bagay volontèman ke m anvi fè, men akoz de mwayen yo, mwayen yo pa pèmèt nou fè yo. M ap mande ou pran pasyans cheri, pran ti pasyans. Pran pasyans? Pran pasyans aprè senkan? Bebe, si. Senkan pa senk mwa, li pa senk jou. Si ane pa touye ou, yon ti jou pa ka touye ou? Yon ti jou?
Men m panse ke. Nou renmen lontan bebe.
M konprann sa, se paske m konprann ke nou renmen lontan. Renmen pa vle di rayi. M pa ka renmen ansanm avè w chak jou se je t'aime, I love you, eske. Non, m pa ka wè avni m nan sa yo. Men kisa k di w tou, pandan w ap panse sa nan tèt ou mwen menm m pa gen ti sipriz m vle fè w.

Wè kado sa a? S on kado m gen senk an depi m ap prepare l pou ou. Nou gen senk an ansanm, depi menm lè nou ansanm nan, m ap prepare kado a. Paske, ou konnen, nou konn lanmou a distans, nou wè prèske chak de mwa. E mwen menm s on nèg ki jalou, m pa vle relasyon m gen pwoblèm, m pa vle relasyon m kraze. M analize kado a cheri jodia m deside fè w gwo kado sa. M swete w prann a kè, m swete w prann a tout ou menm. Sa se sa mari w ba ou pou lè m pa la cheri, pou w pa twonpe m. Sa se sa m fè w kado baby. Pou m pa twonpe w? Pou w pa twonpe m paske w konnen m jalou. Pou m pa twonpe w? Ou ka gade l baby.
Sa a se li menm ki ranplase m lè m pa la. Ou ka verifye l.

M vle.
Wa ou genlè pa verifye kado a byen gadel metel de metel deyò metel deyò. Men sa genyen fòw tann m te tann pou te ban mwen l ok fòw ka tann tou pou m resevwa l.
Sak pase cheri ou pa renmen kado a. Ou pa bezwen tout sa. E nòmalman e mwen menm m vin la jodia pou m pran vrè desizyon avèw.
Sak pase baby? Ane a li nou manke 7 mwa pou nou poul fini n'est-ce pas? Wi se sa.
Nou gen 5 an renmen. Ane a pap fini pou m pa marye. Chérie
Lèse m di w ke dosye maryaj la son dosye ke chak lè m dòmi dosye a nan tèt mwen. Dosye sa li konpile yon jounal nan tèt mwen. Se kòmsi son yon konpitè kap tape. Dosye a la. M reflechi, m domine sou li chak jou, chak jou, chak jou. Kesyon maryaj la, pou m wè m kab leve vwal ou, m ap devwale ou devan tout moun. Pou m devwale ou devan lasosyete, lepèp. M pa ka tann pou m met bag la nan dwèt ou. Men ou konnen cheri, bagay yo jan difisil. E ou konnen gen anpil moun ki jèn, ki presipite k al marye, ou wè sa k rive. Maryaj la pa dire. Menm panse ke si nou fè 5 an renmen, lè n pral marye se pa ou k ap kou al marye, son planifikasyon antre nou 2 a. Maryaj la se pa li menm, 5 an se plis eksperyans. W ap aprann de mwen, m ap aprann de ou. Men m panse ou bokou aprann de mwen e m bokou aprann de ou. M konnen cheri men maryaj pa fasil non bebe. W ap wè gen maryaj ki rive sou 20 an, 10 an yo pa dire non. Son mank deksperyans. So m vle lè nou marye pou nou menm pou n vyeyi ansanm. Ok. Pou w blanchi, pou m blanchi nan bab, m blanchi nan cheve. Finalman sa w vle di m pa la? Donk cheri, m vle eksperyans yo plis, ou wè sa m di w lan wi. Sa vle di pou w konprann mwen plis, pou w viv pi pre m, pi pwòch mwen cheri. Ou wè sa m di w lan? Men pou sa fèt gon bagay ki pou fèt. Like?
Ou oblije soti nan vil kote w ye a pou vin jwenn mwen cheri epi pou n fè yon de twa mwa ap viv ansanm pou m wè demach ou. Sa w di? Wi beb, pou m wè kòman. Pou n fè de twa mwa ap viv ansanm tankou m pa konprann. Fò ti eksplike m. Pou m aprann goute men w cheri, ou konprann goute men w, swiv ou. Men lè w al lakay mwen ou pa konn manje manje m fè deja? Wi men sa se lakay ou cheri m vle kòmsi manje, manje ap kwit nan chodyè pa m cheri lakay mwen. Ou konprann sa m di w lan pou n fon 2, 3 moun ap frekante menm menm douch menm bagay ou wè sa m di w lan pou m wè kadans madanm mwen pase banm di w ou konnen se konsa m ye cheri. Tande banm di w bagay resezi w ou pa pran sans sa w sot di a. Men kisa madanm m gen madanm mwen deja cheri sa sa fè n. Ou vle di pou m vin plase avè w anndan lakay ou. Wi nou plase pandan 2, 3 mwa aprè n fin plase cheri kounye a si gen posiblite. Ebyen si m byen konprann se sa fè w pran plim poul ou mete nan anvlòp banm ou di m se kado k pou ranplase lè w pa la. Men plim poul la cheri se paske n te lwen, nou a distans. Ou menm, avè di lè m pa la se plim poul ki fò dous. Non men son fason pou satisfè tèt ou pase mwen menm ou konn, ou konnen m jalou. Ou konn sa k pase?
Ou konn sa k pase? Sa k pase bebe?
Ou wè mwen menm, se paske m pran twòp tan. Cheri kalm ou, kalm. Bebe kalm ou chita. Stop ou! Stop ou! A pati de jodi a rele m Smiley. Oh! Ok? Cheri. Rele m Smiley.
Ou pa t moutre m sa non cheri. Non, rele m Smiley. Cheri, ti sa. La w ap jwe avèk. pèsonalite m. M fè 5 an renmen ansanm avè w, jounen jodi an se pou m vin plase anndan kay ansanm avè w avan pou n marye?
Ou pa t montre m pati sa a lakay ou, bebe. Men m kite sa a pou ou.
Cheri. Sa a fè ou konn kisa w ap fè ansanm avè l. Apati de joudi, rele m Smiley. Pa rele m bebe, pa rele m cheri.
Nou pa ansanm ankò, bebe, madanm mwen. Bebou, cheri. Pa voye m!